Bonjou bonswa, sa va devan de lè wap gade videyo a Non pa m se Enrique Jodi a m vin avèk yon nouvo videyo pou nou Mwen kwè ke videyo sa fè nou plezi anpil anpil anpil Pou zanmi m yo, pou bon patnè m yo ki toujou ap sipòte m sou chanèl sa Se sa fè m toujou ap fè de rechèch pou nou Pou m pote gerizon lakay nou Jodi a mwen rantre lakay nou avèk de pwodui sa yo Myèl avèk layi Tout moun konnen nenpòt kote ou pa ka pa jwenn pwodui sa yo. Layi avèk myèl. Bwè non. Kijan ou prepare medikaman sa ki pral pèmèt ba ou plis bann nan relasyon seksyèl lè ansanm avèk mennaj ou, lè ansanm avèk madanm ou ki pral pèmèt pou jwi moman ke wap jwi ansanm avèk fi an paske se pa sèl ou menm gason kap viv moman ke ou bezwen an, se pa jis vini apre sa ou fin pase ti moman wap pran yon de twa minit apre sa ou bay vag. Paske fi an li menm li bezwen li bezwen jwi jwi vi pal la tou li menm li bezwen tan pal la fò ka ba lil mwen jwe ki video sa m pote pou nou an lap ede nou nan relasyon seksyèl lap ba ou plis andirans lap ba ou plis ban lap fè lap lap regle afè ou m pap ba nou manti mesye pa bliye re abone ansanm avèk chanèl la pataje video yo si ou potko fè sa m m di w fè sa jodi an paske ou pap pèdi sa. Bueno, koman prepare medikaman sa ki pral ede w jiskaske Bondye vini? Paske depi ou fè sa, ou pa ka pa jwenn rezilta ke w ap chache a. Koman w ap prepare sa? Se yon bagay ki trè senp. Ou ap pran lay la, ou fin byen kale lay la, ou lave li. Apre sa, ou rache lay la jan m pral rache l la. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. Fè sa ke w pap regrèt. Tout moun konnen lay se yon bagay ki bon pou bann. Pou nan nenpòt sa w ap fè an, w a kaba bezwen lay. Pil konprime ou wè nèg yo ap bwè ki ou bay andirans sa ki sa ou fèt? Se avèk pwodui sa yo fèt. Anpil moun pa konn sa. Tout sa wap fè yo fò fè de rechèch. Se sak fè menm toujou al fè de rechèch pou m pote sou chanèl mwen an. Pou fanatik mwen yo pou m fè yo plezi. Wè li? Lè ou fin fè se yon bagay ki trè senp. Ou santi la se yon bagay ki trè trè trè senp. E fò pa

Siwo myèl. Ou pa bezwen plen plen plen kiyè a non. Wè li? Epi ou mete li. Epi ou bwase li ansanm avèk. Wèli Fin byen bwase li ansanm avè li Byen melanje li Apre sa ou jis pran sa Ou manje li Ou manje l konsa Lè ou fin manje sa konsa li fè travay la Lè l fè travay ki Yon òganis ou nan tout sa ki ou konnen ki Ou gen pwoblèm men Ou wè sa Lè ou fin fè sa, sa m pwomèt ou mèt fè sa non mwen 3 jou senpleman. Apre 3 jou, annik ou pare pou nenpòt konba. Ou li? Ou pa nan fè timidite ou jis pran sa konsa, ou fon sèl ki ansanm avè l. Ou li? On sèl kiyè senpleman. Ou wè kòman li vin soti? On sèl kiyè enpi baton de la glas. Ou li? Ou wè? Ou pa met anpil siwo myèl. Lay lan senpleman Yon 3 ak 4 grenn lay ou kraze li epi bat yon chokola. Konsa m di w la pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la. Mèsi anpil, nan ankò pou yon lòt videyo. Tchawtchaw.